Like partage abonne c'est le coeur de l'actualité.
Mezanmi map gade Marco Rubio kap desann yon avyon la, misye rive nan Gòlf la, nan peyi Gòlf yo. E kèm sote pou Marco Rubio papa. Kèm sote pou misye. Paske depi ou pran direksyon Corée t. Ou pran direksyon Barenn, ou pran direksyon Kata. Son otorite amerikèn ou ye. Ou ka ale ou pa tounen. Wi kè m sote pou Marco Rubio le sekretè deta ameriken. Sot montre nou misye kap desann yon avyon la. Nou wè se avèk tèt nèg tèt mare yo, nèg gwo wòb yo l t al bay lamen. Sètadi li pa Ozetazini l al rive nan yon lòt peyi. Enben zanmi m, kisa Marco Rubio al fè nan Mwayen Oryan? Ret branche, m pral pote nouvèl pou nou pase detay videyo m, mwen nan detay mwen se la m pral ba nou koze. Pa sòti non papa! Si jodi a la n tèlman gen koze pou n pale, ou pa ka soti sou videyo sa a. O! Se kounye a Donald Trump cho wi. Donald Trump pa t janm cho misye. Peyi Oman ki kanpe an jesifwa, m di w an jesifwa se paske peyi Oman defwa l kanpe l di m pa t janm makout se louveteau m te ye. E nou konnen Oman se te alye Lèzetazini Damerik, peyi alye. Pandansetan, an katimini, peyi Oman ap apiye tout mouvman ke ti mesye Iran yo y ap fè. Lè Donald Trump dekouvri bagay la, je di, E, Oman, m gen kontwòl wi, rat mòd e soufle nou ye. Si w kontinye ap sipòte Iran pandan w ap pran pòz se alye m ou ye, Map fout eksploze ou man, map map elimine, map retire oubyen efase ou man sou kat jewografik la wi, je te menaze peyi ou man. Ebyen zanmim fanmim pral di nou Jodi a la a ki sak pase antre Iran avèk ou man sa a li rete nan kadre bòn nouvèl pou ti mesye Iran yo e movèz nouvèl pou Lèzetazini Damerik paske peyi ou man Rejwenn peyi Iran pou yon mouvman la zanmim, mouvman sa lèm tande nèg yo ap pale, nèg yo ap negosye sou bagay la m di woy, humm sa se lanmò tonton Sam, yap tou antere tonton Sam sou detwa Òmiz lan, pa gen espwa pou tonton Sam ankò si 2 peyi sa yo di sa yo pral fè a si yo arive fèl pap gen tonton Sam ankò e si misye lè misye pran nouvèl la nou pa konn kòman misye ap ye si misye ap ka kanpe a sil pap ka kanpe paske nouvèl sa. Li pap yon bòn nouvèl pou tonton Sam. Ki nouvèl li ye? Ret branche tonton. Nan detay videyo nou, nou pral ba w tout enfòmasyon sa a pou konprann sa k ap pase nan Mwayen Oryan. Se nou Zenètayiti Ayiti leve kanpe nou rive lwen. Frè m sè m, mwen sonje gen yon pilòt. Ke yo tap chèche. Nou konnen ti mesye Iran yo te frape yon F-15. Se te nan mwa davril la. Pilòt sa te voltije nan parachit. Nan tout savann nan, yo tap chèche misye, yo pat ka jwenn misye jiskaske Ameriken te mennen yon operasyon ki te koute yo plizyè milyon de dola pou yo te pran misye anba men ti mesye Iran yo. Ebyen pilòt sa misye resi pale. Misye bay yon verite e verite sa a misye bay la li enkyete Pentagòn pou m pa di nou tout lame amerikèn nan sipri de sa misye di a enben zanmim ou ta sipoze konnen pilòt sa a ke ti mesye Iran yo te kraze yon F-15 avè l li te vole nan parachit la misye resi pale apre tout a mezanmi depi an avril wi mesye Depann avril Iran pran retire pawòl nan bouch nèg sa wi. Depann avril. Misye pat janm ka pale pou jan misye te wèl te anfas lanmò misye manke mouri ebyen se jodi a la misye resi pale sou atak sa ke Iran te fè sou F-tirè 15 la ret branche m pral di w kisa pilòt sa li menm li anonse. Li pa, li pa bay bòn nouvèl non papa. Mdo son nou, sa misye di a e bagay ki pral enkyete nèg yo nan mezon blanch wi. Zanmim fanmim an ikrèn la se elòj kap fèt sèlman paske genyen zelensky, zelensky se ouvri lap ouvri kòl, zelensky bay bilan dènye frap li bay ikrèn yo ki kantite dega li fè, m pral di nou. Selon Zelensky ki kantite dega ke l fè? M te di nou yè l te voye yon pinga bay Larisi deja, l te di ke pasyans li pa pasyans li pa limite, e sa misye te di. E pou si Larisi ap fè yon bagay se kouri fè l, si y ap siyen yon akò de pè se kouri siyen akò de pè a paske yo menm yo ka rive yon lè yo di yo pa nan akò de pè ankò. Sa se Zelensky peyi Ikrèn, prezidan Ikrèn nan k ap ouvri kò l sou Vladimir Putin mezanmi. Ba ti koze k gen la nou pral pale koze frèm sèm. Vladimir Poutine ki tande ke Zelensky li menm lap pale tout koze sa yo m fon pase m di Poutine sak pase menm m tande gon akò de pè kap pale pou Ikrèn avèk la Russie wi wap dakò humm eske wap antre nan akò wap siyen ebyen Poutine di al di yo sa pou mwen. E mwen pa gen pwoblèm non. Men sa map fè. Ebyen eh m pral di nou nan detay videyo m ki repons ke Vladimir Poutine voye bay euh, an fèt bay Ikrèn sou akò de pè sa ke Ikrèn li menm lap mande la Risi. Sit la nou menm nou fè jewopolitik depi se sa kap pase nan mond lan. N ap fè w konnen. E nou konnen nou pap pa touche kèk ti pwen k ap domine aktyalite a nan peyi Dayiti tou paske Ayiti se peyi nou papa. E pandan m ap pale de Ayiti la a zanmi m, ou se yè m te di nou te gen gwo manifestasyon k t ap fè devan primati kote etidyan inivèsite. Leta medsin yo, yo te al manifeste devan primati a. M pral di nou kisa Alix Didier Fils-Aimé fè manifestan sa yo. Mezanmi se met men nan tèt bagay sa tout moun ap pale l pou yo di kot Alix Didier Fils-Aimé li jwenn san kriminèl sa pou yon pakèt etidyan m kapab di w ki se avni peyi a pou misye se sa misye fè etidyan yo nan peyi Dayiti. Frè bzèm ret branche m pral pot detay enfòmasyon sa pou nou. Mwen te fon pase devan direksyon biwo direksyon jeneral dè dwàn an Ayiti mezanmi tansyon an pat piti lè m gade m wè se kawotchou kap boule m gade m wè se barikad kap mete m lage pye m m kouri m di humm si gen tout bagay sa yo Devan dwan nan papa m paka rete fok m ale men m gentan pran pouki rezon ke moun yo mete barikad pouki rezon kawoutchou tap boule devan dwan nan m gentan pran tout dènye enfòmasyon yo pou nou pou m vin pale nou apre sa m jete wen papa se la pa la m paka soufri soufri vyolans e mwen menm kouwèm nan la pye m pa bon m paka kouri klè. Ebyen medam mesye san sam te pwen sa ojodi a la nou vin pale nan dezyèm soti nou m toujou di nou sa chanèl nou sou li a la se Zenith Ayiti Ayiti leve kanpe menm lè w wè m mete chanèl la o sengilye se paske son sèl nou ye depi m di w Zenith Ayiti Ayiti leve kanpe son sèl nou fè se menm moun nan menm bagay la klè alòs ou fèk tonbe sou nou ou poko abòne avèk nou nap envite w tonton. Fè sa pou nou. Gade kote ou ak make s'abonner a klike sou s'abonner abonner. Aktive cloche ou tou lè n lagon vidéo pou kapab resevwa li an notification. Like la très important pou nou. Wap a gade anba vidéo sa pran ti pous klike sou li ba nou like. Zanmi an gade pou nou wè si n ka fè vidéo sa o mwen li pase 2500 like kap rete nan kad support pou nou. Klè chak grenn moun kap gade la mete like mete like ayayayayayayayayay. Ou pap regrete non pase depi nou la zanmim wap enfòme m di w jewopolitik pwen kap domine aktyalite a nan peyi dayiti se sou zenèt ayiti ak ayiti leve kanpe wap jwenn yo ebyen nou salye w kap gade nou etazini nou salye w kap gade nou lafrans kanada. Brezil, Arjantin, Chili, Meksik, Gwadloup, Matinik, tout Ayisyen Repiblik Dominikèn, Ayisyen kap viv an Ayiti, mwen salye nou tout. Kiyès ki nan kay la, se nou liye deja, Zenith Haiti, Haiti leve kanpe. Jodi a nou son gran jou, e m kwè nou se nenpòt 23 wi la, 23 jwen 2026, nenpòt 23 e tèt chaje gato Zenith. Eh, nenpòt 23 jen 2026, pa gen pwoblèm n ap avanse. Mwen rive nan faz pou m ba nou detay sou enfòmasyon ke m sot pase yo la a. Klè? Frè m, sè m, si w te kanpe, m mèt fon ti chita paske n gen koze ke n pral pale la a. Bon. E map ba nou gade video sa ankò poum ka di nou kisa ki genyen nap wè se Marco Rubio kap desann la e nou wè otorite sa yo tèt mare gwo rob sou yo nou gentan wè se otorite ki nan nan mwayen oryan kidonk nan moman nap pale a la li sekretè deta ameriken Misye twouve l nan rejyon Gòlf la la a. Ok. Sekretè Deta ameriken an, Marco Rubio, misye rive nan Abu Dhabi. Ok. Kote ke misye al chita pale ansanm avèk otorite nan rejyon Gòlf la sou dosye Iran. E. Misye genyen poul fè 3 jou ok misye gen poul fè 3 jou misye gen poul pase nan peyi emira arab zini misye gen poul pase o koret e misye gen poul pase o barenn mwen di nou kèm sote pou sekretè deta Ameriken an ki se Marco Rubio kè m sote pou misye. Pase nan konfli sa ki Etazini ansanm avèk Iran si e mwen ki te sekretè deta Ameriken si e mwen minis e pa minis non vis prezidan pa gon ton nèg k tap fè m met pye m nan nan rejyon Gòlf la paske rejyon Gòlf la a nenpòt moman kout misil ka tire a nenpòt moman w ka tande barenn kraze. Kiyès ki kraze l se Iran. A nenpòt moman w ka tande Kore t pran frap se Iran. Se nan moman sa ke nou wè ke si Iran di pa rapò avèk kantite de otorite ke Donald Trump egzekite pou li, li menm l ap pran ti grenn sa. Sa k ka anpeche Iran pran Marco Rubio? Pa gen anyen k ka anpeche Iran pran Marco Rubio si Iran di l ap met men sou Marco Rubio. Ebyen nan moman nap pale a la, m pap ba nou manti, Marco Rubio li nan rejyon Gòlf la, lal negosye avèk plizyè peyi alye Dèzetazini Damerik e misye ale o non de ladministrasyon de Trump Zabib, ebyen se konsa bagay la ye, mwen paka pa di nou sa, si misye deyò fòk mwen di nou misye deyò, E si misye menase, fòk mwen di nou ke misye menase. Nenpòt ti bagay nou ta tande gen la, nan Mwayen Oryan, si n ta tande gen yon otorite amerikèn ki pran yon frap, konn se Marco Rubio, paske se Marco Rubio ki te Etazini la, misye rive nan Mwayen Oryan, e m di nou plizyè peyi ke misye genyen pou l pase. Frè m, sè m, Mwen sezi wè Oman nou konnen ki son peyi nan Gòlf la tou ki te ke Etazini te konsidere kòm alye ok Oman n ap gade a la ameriken te konsidere Oman kòm alye si w wè ke Lèzetazini pa kwè nan Oman ankò se parapò avèk rat mòde soufle Oman he Paske Oman ap apiye Iran pandan se tan Etazini konprann ke Oman se alye yo. O Jodi a la ti mesye Oman yo, nèg yo anonse ke yo dakò avèk Iran pou yo ede Iran takse depi se batiman kap pase sou detwa Òmiz la. Sètadi. De twa homies nap gade a la li pral divize an 2 lèm di divize an 2 si nèg yo tak son batiman pa egzanp yo fè 2 milyon sou batiman sa m pa kwè ke lap 50 50 iran ap gen plis paske iran de twa homies an se pou preske se pou iran liye men oman gon ti pati ladann. Ebyen Oman fè konnen lap mete ansanm avèk Iran e yo dakò pou yo e fè batiman kap pase sou detwa Òmiz yo peye ok si wap pase sou detwa Òmiz wap oblije peye pa bliye detwa te ouvri apre yon akò te fin siyen akò a kraze ebyen detwa refèmen ankò Map di nou sa Oman dakò pou ede Iran kidonk bagay la lal pap piti pou tonton Sam e lèm pran nouvèl la ke ti mesye Oman yo dakò pou yo ede Iran jere de twa omiz la mdi woy fot nèg yo ap resi antere Donald Trump paske lè Donald Trump pran nouvèl sa bagay sa pap pòte misye byen zanmim si w pat konn sa mdi w sa alye pwòp alye Donald Trump ki se Oman medam mesye E pou yon lòt fwa, yo trayi Donald Trump e yo fè konnen ke yo menm yo pral kòmanse ede Iran jere detwa Òmiz lan nan kesyon de pòs peyaj yo kap fè sou detwa frè m sè m. Sit la la, pou jere enfòmasyon an m pap pa pote l pou nou paske se se de Tayiti Ayiti leve kanpe. Nou konn sa l ye deja.

Rapò cnn sitan 4 sous. Eske w konprann sa k di a? Zanmi m pral esplike w pou w konprann. Ti tonton sa nou t ap gade nan F-15 ki te vòltije nan parachit lè Iran te lage plizyè misil avèk dronn sou yo, Ebyen misye fè konnen avèk ransèyman ameriken li tap obsève sa yo byen li tap gade byen plizyè dronn iranyen evolyan ansanble dan yn fòmasyon an medizay teknoloji kap pale la lè misye dou ke dronn yo Iran lage dron yo pati ansanm e yo pati e an fòmasyon mediz. On bagay ki pati an fòmasyon mediz, son bagay ki pran fòm, ok? Ki pran fòm. E le pli souvan fòm yo toujou aplike le yo di bagay la pati an fòmasyon mediz. Fòm sa al toujou preske nan stil fòm de parapli. Iran telman gen teknoloji, misye di ke Jan Iran lage dronn yo, dronn yo pati ansanm epi dronn yo se tankou son fòm de parapli. Dronn yo fè tankou yon fòm de parapli epi yo gaye kò yo. Sa vle di Iran met teknoloji Iran gon fason ke l mete dronn yo pou dronn yo pati lè y ap lanse dronn yo. Nèg yo ap fè stil. Sa vle di nèg yo gen dronn elegan. M rele sa yo dwòn elegan. Anvan dwòn nan pati, dwòn nan ba yon prestasyon, ou konprann. Ala vye zèdèt Ayiti sa mesye, dwòn elegan. Dwòn yo elegan. Misye vle montre w ke Iran tèlman gen teknoloji, menm dwòn ke Iran ap lage, ebyen Iran ap fè elegan avèk dwòn yo. Dwòn yo pran fòm mediz, lè y ap di w fòm mediz, sa vle di tout dwòn yo pran fòm parapli. Lè yo fin pran fòm parapli a, epi yo lage chppp. Ebyen misye di avèk ransènman ameriken Iran nap gade a la nan kesyon drone Iran pa piti Iran gen yon teknoloji ki trè avanse nan kesyon drone ebyen depi lè pilòt sa li menm li te fin tonbe e nan raje nan zòn tou pre Iran wè ameriken tal mennen operasyon yo tal pran misye. Ebyen medam mesye misye pat janm pale se konnya misye ap di nan ki konplo l te pran nan men ti mesye Iran yo misye ap di teknoji misye ap pale de teknoloji ke ti mesye Iran yo genyen alò bay sa m di nou nan moman la se gwo gwo chita pale nan mezon blanch pentagòn sou tansyon pou y ap mande kot Iran jwenn teknoloji sa yo pou Iran ap lanse dron pou dron Iran ap Pati dans une formation en méduse avant de s'éjecter. Pati koze k gen la, ebyen nou pral moutre w se Iran li menm ki mèt gè lò Iran ap bat dèyè l li pa vle negosye l di l prale se yo k konnen. Se paske Iran santi li gen bagay nan men l. Frè m sè m, mwen te di nou ke Ikrèn bay dènyè bilan ok.

Ikrèn fè konnen gon pon ferovyè ke yo frape pou Larisi e yo di gon gen santral elektrik avèk lòt sit stratejik ke Larisi genyen, ebyen tout te pran frap nan men Ikrèn dènyèman la. Paske Ikrèn fè konnen li menm li kanpe la e atak sa yo se son dèzatak ki vize pou izole Penensil de liy daprovizyònman ris. Pase yo pa vle kite Larisi avèk anyen. Depi se kote Larisi genyen kap l ap mete e m kapab di l ap pwodui de misil, l ap pwodui de dron, l ap pwodui bay ki gen rapò avèk enèjetik. Ebyen se yo ke Ikrèn vize nan moman n ap pale a. Ikrèn di e se m kapab di nou. Ikrèn di l vize yo se pou li menm li kapab fini avèk Larisi an kesyon datak. E nou kapab wè ke depi lè Ikrèn fè 2 atak sou Larisi la, Larisi poko riposte. On dirè ke Ikrèn byen frape Larisi, kote pou Larisi te pran materyèl pou l riposte yo genlè se la. ke Ikrèn frape plis medam mesye. Bon, pandan ke Ikrèn li menm li fin frape Larisi konsa, epi pa bliye y ap mande Vladimir Putin ki se prezidan Larisi a yon akò de pè, ebyen yo fè konnen avèk Putin, mwen m te mande Putin si l ap dakò akò de pè avèk Ikrèn, ebyen men sa Putin te reponn.